Bon sa vin wè nèg yo wè verite a twò klè nèg yo vin lè yap fon bagay yo pa envitem. Sou menm elan anpil pasteurs e yon infidèl ou te fè deklarasyon sa an prezans anpil madanm yo ki te la kòman ou wè dosye pastè Amel la fè an la ki jodi an la gen yon fidèl ki ap fè anpil temwanyaj sal viv ansanm avèk misye e misye menm arive vyole li yon bann skandal ou menm kòm pastè kòman ou wè bagay parèy la.
E mesye avan tou map pale antanke pè de fami m gen pitit fi e m gen 7 fi kem adopte kap viv lakay mwen. Depi yon nèg fon ti fi yon mechanste nèg a dwe mouri pa prizon non prizon bon piti pou li paske bagay ki pi fasil nan mond lan se fanm yon nèg chwazi vyole yon fi li dwe mouri le menm jou e yo sipoze ta mete pèn sa pou nèg lè yon nèg ap vin dim konsa wi son akizasyon yo akize misye ap akize lòt nèg se yo akize se sèl ou kòm gason ki gen nan mond lan ki ka fè sa yo akize w nan kisa yo akize w ke w vyole yon jèn fi. ki pase tout tan l al lekòl, li fin fè edikasyon l jodi a chwazi batay avon paske l te sibi, si l pa t sibi l t ap fè tout sa yo? Nèg yo pran bagay la pou jwèt, mwen menm mwen mande, m pa gen oken pwoblèm avèk pastè Amel Laflè, men m mande pou leta trase yon egzanp, se pa sèl Amel Laflè kòm gade Jacques André li te sibi, gen anpil lòt vòlè ankò k ap fè menm aksyon ak Amel Laflè. Kon nèg yo met Amel Laflè nan prizon nèg yo ap korije. Nèg yo ap gen yon lòt legliz, yon lòt, tout tan leta pa pran tras yon egzanp, jodi a nou jwenn yon, yon, yon, yon nèg konsa, an fragan deli, akize a la, li di wi yo fè l sa. Nèg yo pa pran mezi a sa, e gen anpil lòt akize nèg yo zonbifye k pa ka pale. Yo ba yo anpil presyon. Gen anpil timoun nou wè nan lari a la ki kokorat kap rale zam kap fè kidnapin se pitit pastè yo ye manman yo bwa san nan legliz yo voye al fè yo andeyò lè madanm nan paka okipe yo lage yo nan lari a vin fouye moun vin fè king vin fè gang nan lari a fòk nèg yo pran egzanp ak sa e m te pale sa anndan ministè dè kult nèg yo te di m pa sipoze di sa oo ou paka lidè pou wap pale konsa m di m te di direktè a se pou nou pa kondanne atoufè sa yo annafè a vre mwen m konnen yo m leve nan mitan yo m konn tout sa yo nèg yo ka fè. Esa fèm pa vle moun relem pastè. Bay depi w pastè w ipokrit ou vòlò w visye w asasen w kadejakè e wap vyole pitit fi moun. M pa vle moun relem pastè pase mo sa son mo ki gen madichon dèyè l e se pa sèl Amel la vle. E dènyeman m tap tande deklarasyon Amel la fè ki ba w manti. Misye di depi l marye l poko janm touche yon lòt fanm ke madanm li. Gade gwosò manti nèg bay. Kòmsi nèg arete konsa l moun ap tande l lap ba w manti. Li poko janm gen yon lòt fanm ke madanm li. Ou manti ou nèg ki gen legliz amen lap la gen plis fanm ke gason pa janm gon fanm ki antre nan chanm amen la fèw bonjou ta di pastè ou jodi wap met men sou mwen e m pap pale sa nèg ap bay tout moun manti men paka bay makenson manti li ka bay nou tout manti mwen li paka ban mwen mwen m mande fòk nèg yo pran egzanp trace yon egzanp sou amel epi yap pran ton dout lòt nèg gen anpil lòt nèg ankò kap fè kadejak kap fè vyòl sou timoun 16 ans timoun 14 ans. Timoun E m vle nou konprann sa, e pa sèl sou timoun yo fè vyòl, gon pakèt granmoun nèg yo ap vyole tou.
Men fò souvan nan diskou pastè Amel la fè yo, li montre ke se li menm ki pi dim nan sektè sa a.
Blofè a toujou konsa. Nan sektè pwotestan nan e mwen k pi pa bon. Tout nèg nan legliz yo lwa yap pale yo di Mackenson nan pa kretyen men yon malfektè m ye m son bòkò men yo pap di yo konn nan kadejak yo pap di m te vyole yon jèn fi yo pa ka di m te grate yon menjaki pandan m te nan legliz la yo pa ka di yo te renmen avèk yon timoun ki nan legliz la bon mwen bon. Imajine w, yon nèg ki gen posiblite ki ka pran nenpòt fanm li vle a men li ka sòti, li gen machin, li gen, li ka al nan yon klèb, li ka al nan yon, li ka ale kòman, nan lari a al chache yon fanm nan, yon fanm nan kafe. Ou oblije nan legliz la pou w ap fè betiz? Anndan kote w ap dirije a l ap fè betiz la? Bon, e kòman w di, e mo pastè a se yon mo ki lou pou ou, e nou menm, e. Se Profèt Mackenson. E sa kap pase nan peyi a, bon se pa sèlman bon nou ka wè yon fason vizib, yon li materyèl, men èske w pa panse gen kriz idantitè kouman espirityèl ki frape peyi a ke ke moun ki konnen di pwèn di mistik, di pwèn di espirityèl e de mete men tou
Mwen te pale sa nan mwad novanm. Mwen te mande pou yo fè yon jèn nasyonal. E m menm ekri lèt depi plizyè peyi nan mond lan pou kontinye nan jèn sa. San fòs kote. E sa k pou fèt la, fòk vodouyizan enkli, fòk masonlòj enkli, fòk pwotestan enkli. Se yon bagay pèsonèl. Ayiti pa gen yon bagay yon pastè ka vin. Pa gen yon pastè k ka libere Ayiti. Pa gon vodouyizan tout ka libere Ayiti. Pa gon masonlòj tout ka libere. Men si nou tout met tèt ansanm nou fè yon priyè nasyonal. Paske nou tout konn istwa peyi a deja. Kòman nou pran libète. Nou konnen son seremoni ki fè Bwa Kayiman an. Tout moun konnen se dyab ki bay, nèg sa pa t ap sèvi Bondye se dyab ki ban nou l. Jodi a nou di nou p ap sèvi dyab ankò. Tandike dyab ki ban nou peyi. Ok, nou p ap sèvi l ankò, remèsye l. Mèsi, m pa bezwen ankò non, nou di w mèsi pase yo. Ok, nou remèsye w, ou te ban nou libète, nou remèsye w, nou pa bezwen w sèvi avè nou ankò non. Mwen, bon nou pa janm fè sa. Kòman nou vle peyi a ale? On gwoup nèg vini la, yo di yo se pwotestan, yo se relijyon pou lapè fè kòve. Mackenson pa p janm, nou pa p janm wè Mackenson mache konsa, paske m konn ki sa k dwe fèt la. Men konsa tou, on vodizan pa p fè yon bagay tou pou l evite m. Si l pa fè l pou tout moun. Mwen menm lè m ap fè l, m ekri legliz katolik, m ekri legliz pwotestan, m ekri vodouyizan, m ekri masonlòj, m di ann met tèt ansanm. Ann fè yon bagay nasyonal. Ann fè yon bagay pou peyi a. Ann fè yon priyè ki pa gen pwen k pral tire sou masonlòj, ki di masonlòj se dyab, ki pral di bòkò se dyab. Ki pa di potestan pa nan bon ligne nan, men nap fon bagay nap remèsye espri yo. Ann fè apèl. Nou fon nou fon entèpelasyon pale avèk espri ki te ban nou libète a di monchè nou santi peyi a ap dirije mal wi, jodia nou vle ranpasel pa Bondye. Ann ann ann bay Kris li. Si se si e konsa e kòve nap fè.

E te met men sou li. Eske ou prè pou la jistis ou byen ou prè pou. Non depi m kouche l map di wi m te kouche l. E map di se kondisyon m avè l. M pap al plede non. Men li pap gen 16 an ni 15 an. Li ka gen 24 ou 25 an l di l te kouche avè m. M se gason. M son mesye marye tou fò m di nou sa. E pa kont m pa janm oze di m pap touche yon lòt fanm. Pase m pa konn nan ki kole map tonbe. M pap al fè, m pa Joseph. Baz di dim nèg ki joseph kap kouri non mwen mpapale ak nèg ki metem nan prizon pou yon fanm non map map baw sa w merite a real aprè sa mpral baw pou yon prizon aprè mpral baw avili m pou gran mezi m ka pa fèl m avili wi kem fè mwen menm mpap fout tout sam fè m ka asime responsab m ka kanpe dèyèl e mwen k relem ak yon zam pa gen anyen m fè m paka kanpe dèyèl. M se Dorilas Makenson, m pa janm pè anyen. E m wè pè ekri m li bè men m pa janm pè. Tout sa m fè m ka kanpe dèyè m di wi m fè. S on stil de moun konsa m ye. Jevon.
Antanke pwofèt, nan 25 an ap 30 an ankò, kijan ou menm ou wè Ayiti?
Ayiti? M ap wè l nan 25 an ou 30 an ankò, lè gon gwoup moun ki met tèt ansanm, lè yo ban nou espas jèn gason. Ou wè on pakèt jèn gason la? e nou te kontan pale avèk moun ki fè kòdinasyon ki mennen nou la a, ki di m li ye responsab yon rezo jounalis. Wè lè l di m sa, m fè yon lòt ide, m di kèt si nèg la ka responsab yon rezo jounalis paske se pa li gen plan, bon bagay. Men èske pandan misye responsab la tout nèg gen tèt ansanm? Se sa k ap pase Ayiti la la. M rele w vin avèk mwen. Epi ou gen yon ide m gen yon ide? Nan Amòs chapit 8 male vèsè 9. De zòm ki pa antann pa ka fon chemen. Lè zwazo de menm plimay vòl pa pè. Ayiti nou se pwason n bay pijon dirije. Pwason ka mare a pijon an. Nou pa janm pran moun ki sanble nou moun ki soti menm kote avèk nou yo. Nou pran sanblans lan se nan paske nèg la.

pale avèk tout nèg ki kenbe zam yo m di yo remèt zam yo y ap mouri kanmenm men se pa yo k bandi a m pa vle nèg yo al touye yo pou bandi se pa yo ki vrè bandi a vrè bandi a l pa izo li pa ti lapli li pa bougòy vrè bandi a li pa eeeee babekyou se sistèm nan k fè yo vin bandi yo mal jere yo oblije mesye ban m di yon bagay mwen menm an 2019 leta ban m zam pou m kenbe m pa pran l non. Yon nèg parèt li detwi ou. Non sèlman yo pran tout sa m posede epi yo met manda dèyè m pou yo arete m. Ki sòti m fè? E pa nan gang ou di m antre? E se gang k ap dirije m. Ou te voye m al al jwenn Lanmò San Jou? Moute anlè al jwenn al al mati al Vilaje al jwenn Izo? Lè w met manda dèyè m w ap ou dèyè arete m san m pa fè w yon zak. Ou di m al kache Vilaje Dye. Lè m te vin al di sa m ta pral fè? M ta pral kenbe zam tou? Al jwenn Babekyou? Al dezyèm chèf lan do l? Hein Adjo Niska Yow tou prem nan la desann nan silvouplè e al kache la Kòm se la gen geto Men leta ap fòme bandi Lè w pran nèg ki fè tout travay Mesye banm di w m jèn gason m gen 35 ans Depi m timoun m grandi m jwenn manman m pa menm gen tè andeyo M batay lavi a m reyisi M pa nèg ki fè inivèsite lekòl non mesye Pou m te fini lekòl mesye se flyers m konn ap kole pou lekòl Pou yo te ka banm demi bous wi lè m ap fè retou Non lekòl sou Nazon an la Men jodi a m batay ak lavi a m reyisi, m pèse l pou sa siyèt li pou m jwenn sa m ap sa m bezwen an, jodi a yon gwoup nèg chwazi pran tout sa m fè pou travay fè. E pa bandi w ban m jwavè, chwazi pa fè l paske m konnen m te travay fè m ka retravè ankò, men yon nèg ki pa gen menm santiman avè m, sa w di l fè? Kisa w voye l al fè? Yon jèn gason ki leve

Mwen soti sou manda. Li la. Sa ka rive yo vle remete l ankò. Se yon komisè ka ba w manda epi yon lòt komisè chwazi mete l san w pa konn kisa w fè. Men, mwen konnen komisè Maxime Augustin t al nan Pradè Pikè, nan tribinal la devan misye sou manda. Fidèl yo, n ap vini. Nou achte teren deja. Nou an konstriksyon men n pa ka di ki bò. M espere lè n ap fè gran ouvèti a n ap envite laprès pou vin wè l men nou poko m te vle fè l aprè 7 fevriye paske m pa vle nèg vin annuiye m ankò men ou pè ou tou pran nan dlo cho ou chatouye ou pran nan dlo cho wè dlo frèt ou oblije fè l Ou e kwè aprè 7 fevriye w ap fè gran ouvèti la? N ap fè gran ouvèti aprè 7 fevriye an mas.